Nan video jodi an, mwen pral montre w kijan pou w kapab rekipere yon mesaj yon moun voye ba ou nan whatsapp epi moun nan retire mesaj lan. Ann di yon moun eko la nan whatsapp epi moun nan gentan retire l, swa ke ou menm ou te okipe oubyen ou tap fè yon lòt bagay men ou pa gentan li mesaj lan. Kit li te de foto, video, whatever sa ke moun nan voye ba ou an, aplikasyon sa ke m pral fè w download lan, lap pèmèt ou rekipere whatever mesaj ke moun nan ta retire apre ke l fin voye ba ou menm ou pat ko wè. So aplikasyon sa pa sèlman fèt pou mesaj sèlman, li fèt pou yon pakèt bagay. So whatever sa ke yon moun ta voye ba ou oubyen ki bagay lan te vrèman enpòtan epi ou menm apre ou ap chache bagay lan ou pa wè l. Epi aplikasyon sa ap sere tout whatever sa ke tout sa ke ou pèdi ke yon moun te voye ba ou. So note byen, yon moun ki gen Android, videyo sa se pou ou menm jodi an. Whatever mesaj ke yon moun ta voye ba ou nan WhatsApp, ou bezwen li mesaj lan oubyen ou pat gentan li l, Jodi a m pral montre w kijan pou w kapab rekipere whatever sa yon moun voye ba ou nan whatsapp ou epi l retire l. Pa bliye abone avèk chanèl lan paske nou toujou ap poste yon pakèt videyo m pa ta renmen w rate pa bliye like videyo sa e envite yon moun abone avèk chanèl Bon Leader TV.
Bon Detay TV. Non pam se Lari Eli pa bliye ou sou chanèl bon detay TV kote ke nou la poun ka ede w grandi enfliyans ou a whatever sa ke ou pa konnen nou la poun ka ede w konprann jodi an m pral fè video sa pou ou menm pou w kapab li yon mesaj ke yon moun voye ba ou kit ete video foto whatever sa ke moun nan voye ba ou an jodi an m pral moutre w kijan pou w kapab rekipere l ou pral ale nan telefòn ou moun ki gen android yo ap pi fasil pou yo fè sa ke m pral moutre la ou pral ale nan telefòn ou an Ou pral nan Google Chrome oubyen tou Safari oubyen whatever sa ke ou menm ou gen ki kapab navige avèk entènèt ok. Ou prale nan telefòn ou epi wap ouvè whatever sa ke ou konn al sou entènèt. So mwen menm m gen Safari map ouvè Safari. La m pral make what's remove apk. An al an al gade. So what's remove menn la. Ban m tou make l pou ou menm. Ou pou kapab konprann. Wap wè make apk. N ap wè ke li bay yon definisyon de ki sa bagay sa ye. Li di w konsa ke li se yon aplikasyon ki pèmèt ou jwenn tout notifikasyon ou byen tout folder ki te pèdi. Ou pap janm manke anyen. Whatever sa ke yon moun ta vwe ba ou, w ap toujou jwenn li. Ou kounye a, li mande ou kounye a, lè ou fin download aplikasyon sa, sou, li jis an angle pi mwen menm map tradwil pou ou, lè ou fin download li, ou ka pèmèt ki aplikasyon ke ou dwe li mesaj. So, se pa yon app ki sèlman la pou WhatsApp sèlman, li la pou yon pakèt bagay. Men ou menm le fèt ke se WhatsApp ke ou plis bezwen, ou kapab mete WhatsApp lan la dan. So, se sa li di la an angle. So, la nou pral tcheke, what remove. WhatsApp ok Men kijan aplikasyon sa fèt wap tape l jan w wè ke mwen make l lan epi ou menm wap download li so ou menm ki gen android lan kote w wè t make download apk a kote w wè t make download apk a wap jis download li epi kounya sa ke mwen sot tradwi pou ou an wap jis fè l lè w fin download li. Epi kounye a wap jis chwazi eske ou vle mete WhatsApp ladan, eske ou vle mete whatever aplikasyon ke ou bezwen mete ladan. Paske li tankou son app ki la ki pou fè w jwenn whatever sa ke ki enpotan pou ou ke ou pa vle pèdi. Men mwen menm le fèt ke mwen gen iPhone, so mwen pap ka download li la fasil pou fòk mwen gen Android. But m te eseye l sou Android, li mache. That's why mwen vin fè l la pou nou menm, pou nou kapab. Fèl si tout fwa nou pata konprann ale tradwi sa ke mwen fè la nan mo pa ou e wap konprann aplikasyon sa e pa bliye patajel bay yon zanmi pa bliye abòne avèk chanèl la paske nou toujou ap fè yon pakèt videyo kap itil ou kote ke ou menm wap gen bezwen pa bliye abòne avèk chanèl la envite yon zanmi abòne avèk chanèl la paske nou toujou ap lage yon pakèt videyo kap itil ni ou menm ni zanmi ou whatever moun ke li an.